Depi lè yo te dekouvri kovid 19 la nan peyi Lachin e ki gentan pote ale plis pase 260 mil moun nan moman map fè videyo sa, ebyen syantifik ak medsen nan 4 kwen mond lan peze vitès rechèch yo raplanche yon fason pou yo jwenn yon tretman oubyen yon vaksen pou konbat maladi sa. Men ti kesyon nap poze kounya a se nan ki nivo rechèch sa yo ye, kisa yap fè egzakteman e kilè yo panse yo ka jwenn remèd mirak sa. Ebyen se sa yo nou pral wè nan ti videyo sa ak Wilky Toussaint. Nou konn fòma deja, ann ale. A Kowonaviris la se yon jwèt kach kach lube k ap fèt. Chak semèn nou tande wee, je l'ai trouvé. Kisa? Tretman mirak ki pral pèmèt zòn sa yo regne moun ankò. Pou jounen jodi a la gen plis pase 150 medikaman diferan y ap eseye nan tout kwen nan mond lan. Nouvo medikaman, lòt ki te egziste deja ke yo menm teste sou lòt viris nap jwe, menm an Ayiti yo anonse yap travay rèd rèd pou jwenn medikaman pa yo tou. Premye non ki fè pati de Billboard Top Hit medikaman an se Didier Raoult avèk trak klorokin lan. Ebyen klorokin lan se yon medikaman yap itilize depi 1940 nan mond lan pou konbat malarya, anpil nan nou konn kloklo a trè byen. Men se 25 fevriye ki sot pase a la Doktè Didier Raoult ki se yon fransè deklare ti frè medikaman sa ki se idwoksiklorokin ka ede pou konbat kowonaviris la aprè l te fin fè yon eksperyans sou 24 moun epi yon lòt sou 1000 moun nan sant rechèch l ap dirije nan vil Masèy, an Frans. E rapid vit anpil lòt espesyalis leve kanpe pou yo di Raoult, poze w bonè konsa poko gen ase prèv pou di idwoksiklorokin nan oubyen plakenil, ka konbat kowonaviris la. E gen ajans medikaman an Frans ki fè konnen, lè ou pran klorokin nan, gen lòt efè l genyen sou kò w. Kidonk, se yon medikaman pou fè anpil atansyon avè l. Òganizasyon mondyal lasante kote pa l di menm li menm li pa gen prèv pou l di medikaman sa efikas vre pou kovid 19 la. Malgre anpil espesyalis kanpe an kwa pou di pa gen ase eksperyans ki fèt sou klorokin lan, Gouvènman fransè a di pou jan moun ap pran maladi sa la nou paka kanpe gade. Sa w tande a, dekrè soti pou di klowokinn li ye tonton. Aprè anpil lòt peyi ale nan menm sans sa tou kote yo asosye l ak lòt medikaman pou yo preskri l, Aljeri, End, e Donald Trump menm an mòd mòdèfòkè for life di, We're going to be able to make that drug available almost immediately. Ki vle di, Nou pral rann medikaman sa disponib imedyatman. Rapid vit yo achte 30 milyon dòz an Almay. La a ou te jwenn klorokin nan pou kont li pa vre? Kounye a se 7 peyi ewopeyen ki pral mete tèt yo ansanm pou yo lanse yon pwojè ki batize Discovery, ki fèt sou 5 mil moun. Objektif Discovery a se pou travay sou 4 tretman pou konbat kowonaviris la. Klorokin lan, ke ou konnen deja, Remdesevir ki se yon antiviris ke yo itilize deja pou konbat Ebola e ki te montre efikasite l sou sinj kont yon lòt kowonaviris ki te rele mès. Pou enfòmasyon, kowonaviris ki genyen an 2020 an rele sars-cov 2. Kaletra, ki se yon antiviris yo itilize pou konbat VIH, sida, epi katriyèm nan, lopinavir melanje ak entèferon bèta. Kous tretman ap kontinye. Nan peyi Lawoland se pral tou pa BCG, ki se yon vaksen ki konbat tibèkiloz. Chèchè yo pral eseye l, daprè yo, ki ka ranfòse sistèm kò moun pou evite kowonaviris la frape yo atè, e yo menm di yo wè tout moun ki te pran vaksen sa a, kowonaviris la mwens frape yo. Sou menm ribrik bay sistèm iminitè yo bourad la, 6 avril, an Frans, nan lopital Sent Antwàn, yo lanse yon eksperyans ki se pran san moun ki geri nan kovid 19 la, enjekte l nan kò lòt moun. Teknik sa a yo te itilize l deja nan konbat grip espanyòl la. Pou yo, li ka konbat kowonaviris la k ap gade yo konsa. Lachin kote pa l, pa rete bra kwaze li menm. Ho non! Pami tout tantativ tretman yo lanse ou jwenn Avigan, ki se yon antiviris yo te itilize deja kont Ebola, ke Japonè yo te mete sou mache a. San pyès moun pa wè l ap vini, Madagaska pral fè yon rantre tèt chaje nan kous tretman avèk. Bon, di Madagaska, di pa gen gwo bout laboratwa pou gwo bout. Eksperyans medsin fèt. Men, 8 avril, prezidan peyi sa a ki rele konsa, mwen m pa konn ki jan non sitwayen an pwononse, ann vanse, deklare li gen solisyon kovid 19 la ki se Kovid Organics, yon tizann ki fèt avèk yon plant ki rele Artemisia. Ann Ayiti, plant sa a yo rele l amwaz. Artemisia se yon plant y ap itilize depi plizyè syèk an Chin pou konbat. fyèv. Men plis moun pral konn plant sa se nan gè Vyetnam kont Etazini, kote yo pral dekouvri li ka konbat malarya, men ki toujou gen gwo deba sou li nan mond lan, kote OMS menm entèdi yo itilize l paske l frajil anpil. Men gen moun ki di tou se konplo gwo endistri medikaman yo pou yo ka fè lajan. Sa, nou pa konnen. Sèl sa n ka di, nan tout kwen nan peyi Madagaska nan moman la, se boutèy kovid òganik k ap kage. Medikaman isit, medikaman lòtbò.

Ekspè ak espesyalis nan zafè lasante di sou koze tretman sa. Nan yon atik jounal Asosyasyon Medsen nan peyi Etazini soti, li fè konnen nan moman an poko gen yon medikaman ki efikas vre pou konbat kowonaviris la. E selon Anno Fontanet, ki li menm se manm konsèy syantifik Kovid 19 la, gen yon posiblite pou jwenn tretman pou Kovid 19 la vre, men se pa avan 6 mwa sa yo. Idwoksiklowokinn, Avi Gann, Enjeksyon san moun ki geri deja pa gen youn ki valide pou moman la pou konbat kowonaviris la. Se vre Schwann li menm ki se prezidan dezyèm pi gwo endistri medikaman nan mond lan ki se Roche, fè konnen gen posiblite ke se nan fen ane 2021 yo ka jwenn yon vaksen vre pou kowonaviris la. E, ajans medikaman an Ewòp kote pa l pral fè menm deklarasyon sa, se pap gen yon vaksen ki efikas vre pou kowonaviris la avan 2021 an. Kidonk, grenn mwayen ki genyen nan moman la pou pa nan lis moun k ap bay epi pran kowona a, se lave men w epi bay bèl distans. Pandan chèchè yo kontinye ap travay pou nou pou yo retire mo konfinman nan lis vokabilè n ap sèvi chak jou yo.